Bonjou, bonswa konpatriyòt ayisyen, ayisyèn, jan nou souvan renmen fè l lan. Enfo Lakay antre lakay ou kèlkeswa lè e kèlkeswa kote ou pral gade ti videyo sa a. E Ayiti ensekirite, Ayiti kidnapin. Dam sa a li gen 42 lane. Pou fanm sa, machann manje sa, malerèz sa ke yo kidnape, sekestre depi 8 janvye epi libere apre on mwa pandan yo ap vyole li, bat li, imilye li, maltrete li, Matirize li, kraze tout sa ki anndan li, kraze tout sa li ye, kraze tout sa ki moun nan li epi kounya li pa konn si li gen sida ou pa. Yo jis ba li konprime pou li bwè. Li ap viv nan deni pandan tan sa a se te rimè. Rimè pou pwobableman pitit yon Ayisyen, Madan Sara ki ale lekòl e ki gen responsabilite nan sosyete an. Dam sa a nou ap prezante w la a, nou pral envite nou tande odyo sa a, li pral eksplike istwa li, veki li pandan yon mwa. Tout moun gen yon fanmi, tout moun gen kè, men sa k ap pase la a, se pa tout moun k ap gen kè pou viv li, k ap gen kè pou tande l. Jan n souvan renmen fè l la, nou menm nan Enfo Lakay, nou pa la pou nou fè buzz, men se imen nou ye, men gen de bagay ki ap pase, li twòp pou nou e fòk sosyete an di yon mo. Leta ayisyen abandone peyi a, chak moun ap defann enterè pèsonèl yo, men popilasyon an li menm, li lage, li ekspoze, kote ke se bandi Ki ap fè, lalwa, ki ap deside kiyès ki pou viv, kiyès ki pa dwe viv, kiyès ki dwe fè biznis e kiyès ki pa dwe fè biznis. Nan sans sa a, gen de zòn nan peyi a ki koupe avèk kapital lan. Se sa k fè, de no jou, anpil moun ap pale de var. Fòk ou al nan var. Gen plizyè vil nan peyi an ki koupe youn lòt. Anpil jèn gason gen gwo zam lan men yo. Kiyès ki ba yo zam sa yo jis kounya? Pa gen pyès otorite ki ka reponn kesyon sa a. Men kiyès ki sòti viktim, se nou menm anndan popilasyon sa a ki pa gen moun ki ap panse pou nou. Anpil lidè politik. Zèfèyis, Zago Loray itilize yon seri de jèn andan katye popilè yo pou regle koz yo. Aprè eleksyon fini, enben mesye lidè sa yo pa retounen nan zòn sa yo. E jèn sa yo ki te gen gwo zam ke yo te resevwa, enben yo retounen l kont popilasyon an. Se nan sans sa a, nou menm nan Enfo Lakay, Nou pral envite nou tande odyo sa a avèk anpil atansyon pou n kapab gen plis detay sou sa ki te pase, sou lavi jenn fanm sa a ki gen 42 lane, ki dekapitalize. Non sèlman fanmi li vann byen ke l te posede pou yo te kapab jwenn liberasyon l, men bandi san fwa ni lwa yo te deside vyole l. Non sèlman yo vyole l, men li te vin devni yon esklav seksyèl. Nou pral envite nou tande. Sonje abòne avèk kanal Enfo Lakay la yon fason pou n kapab toujou fè wout la ansanm. Bonswa,
bonswa maten deba, bonswa tout fanatik oditè oditris kap koute nou. Mwen menm yo te pran mwen 8 janvye Yo pran m 8 janvye nan kafou Clessin, bò Rita a. Mwen ap fè manje kuit nan mache Tabar lan. A ki lè yo te pran w?
Yo pran m a katrè pral nan senkè aprè midi.
Ki jan yo te pran w? Ou te nan lari a, ou t ap mache? Wi, mwen soti Tabar, mwen pral pran kamyonèt pou m ale lakay mwen. Mwen chita nan dènye. kamyonèt lan epi te gen yon lòt patenè nan machin nan yo genlè se patenè a yo tap vin pran nan machin nan yo kanpe machin nan epi le moman yo kanpe machin nan yo rale mesye a yo desann avèl epi mwen menm m te sou kote epi mesye a tou pran menm li bourem nan machin nan bon mwen pa yo pran w nan yon machin yo mete w nan yon lòt machin yo mete nou nan yon lòt machin lè yo mete nou nan lòt machin nan yo fè wout frè avè nou sa vle di Yo pran nou nan kamyonèt yo mete nou nan yon lòt machin nan yon patwòl blan. Ok. Ah ou pat pou kont ou?
Alò e pat sèl nou menm yo te pran nan? Non nou 2, yon fi yon gason, nou 2. Men yo pat mare figi w non? Non, lè yo fenk mete nou nan patwòl la yo pa mare figi nou, y'al mare figi nou sou wout fwè a yon kote k pa gen kay bò, yon kote ki gen espas yo pran yon tep, yo tepe figi nou epi yo mare ponyèt nou. Ok. Men wout yo fè avè nou an Nou fon pil nou fon pou pou m pat gen lè men kantite tan yo fè avè nou kote yo prale avè nou an wout yo fè avè nou an se pa li pa gen asfalt paske son wout pandan nan machin nan wi monchè m pa bon m pa swete yon moun te ka viv sa m te viv la. Paske mwen menm, m rete kwè genlè se mwen menm ki montre yo fè sèks tou.
Mwen gen 42 zan, gen bagay m pat konn fè lè m te demwazèl, m arive fè yo. Donk yo vyole w?
M pat konn fè sèks nan anus mwen.
Yo fè m fè sèks nan anus mwen. Yo te mande m 60 mil dola. Premye fwa. Yo bay 30 mil dola. Yo di yo mèt pote kòb la, yo kenbe kòb la. Yo pran kòb la, yo kenbe l, yo di fè rès la. Donk ou te rele, ou te rele moun? Wi, m rele moun mwen, paske ou konnen, se mwen menm avèk mesye avèk 2 timoun mwen genyen. Ok. Lè yo pa t kon, lè yo vini yo, yo, yo, m gen nimewo tout moun lakay mwen. M rele moun lakay mwen. Byen ba. Bon, se bagay fenomenal. M pa gen anyen ankò ki rete paske se ti kay la m te gen gon moun ki kenbe li li pran men moun nan dim yon bagay li dim konsa fè kòb la m mèt ba li lap ban mwen kay la l pap achte kay lan paske timoun yo li t gen Donk se kay ou ke ou Avk tout lakou mwen vann ou vann wi ou ba yon moun kenbe papye a bay sa ou non wi ok pou konbyen kòb.
Li te prete m trant mil dola. Premye fwa l te ban m trant mil dola. Apre sa pou l te ban m trant mil dola, yo ijije m, yo di trant mil dola y ap pran e trant mil dola ameriken pou l ye. Yo te pran trant mil dola ayisyen. Kounye a apre sa yo vin yo fè nou bay trant mil dola ameriken. E se yè, yè, yè bò zòn katwè di maten, yo vin lage m Ponsonde. Yo lage m Ponsonde. Jis Ponsonde? Wi. Yo lage m Ponsonde, e se menm Ponsonde a tou yo di se yon seri lòt moun k ap vann kann. Non men kòman l fè soti, ou fè soti wout frè ou di w wè ou fè, ou fè ou fè. Non sa se wout frè yo te bande figi. Bande figi w. Ehe apre sa yo kouri machin? Wi, m pa konnen anyen ankò. Pandan tout tan?
Gen moun k ap pale, kote yo mete m nan m tande, m tande, m tande. Lè yo bay manje a pou manje. Ou pa wè, ou mete men l, gen de fwa ou wè l gen pwa ladan l men w pa konnen ki sa ankò. Si te diri may moulen ou pran, ou konnen diri may moulen men w pa konn sa k ladan l ankò. Men je w toujou ret bande?
Wi, je w bande.
Konbyen jou w fè nan men moun yo? Depi 8 janvye.
Depi 8 janvye? Wi, kòb mwen pa t kont. Se yè maten yo lage w? Donk tout lè sa Jose yo mande? Wi, anndan anndan nan fènwa yo pa yo pa ba w aksè. Ou twalèt ou twalèt atè a, aprè nan aswè nan ou fin twalèt atè a, nan demen si Dye ve e ou menm yo bay rad malgre je w bande a pou w ap bagay li pou w ramase twalèt la mete nan sachè pou w bay pou y al jete. Ale se atè a nou dòmi nan siman frèt la tout sa y ap fè avè nou se atè a nan siman frèt la yo fè l avè nou.
Bon gen de odè w ap pran moun k ap fonksyone avè w. E sak lavi a, e sa yo la pou m ta rive. M chèche, m te, m gen, depi yè lan m tap vini la, m tap vini depi yè la. Yo di m e radyo eklè se, se sou wout frè, yo se petyonvil, yo ban m tout bagay. Kounye a m ale m vini, gen yon moun ki te ban m 50 dola. M konnen Louko trè byen, Louko gen dwa pa rekonèt mwen men m konnen w trè byen. M konnen fwa w, m konnen m konnen lakay ou trè byen, m se moun Gonayiv.
Tout moun Madan Senjis yo se moun mwen, m konnen w trè byen. Ale di m di si gen moun ki di m pa vin di sa nan radyo, yo di m pa vin di sa

Wi.
Oh la la.
Mwen se e e son doktè wi jan mwen enfimyè a dim konsa bwè bwè yo ban mwen yo ban mwen on on on on seri konprime planid ki gen koulè blanch aprè sa yo ban mwen on on on pakèt on ti bokal, on pakèt lòt konprime, kounye a mesye an di m konsa pou si m gen sida pou m bwè. A men l pa li pa dwe genyen l. Li pa dwe genyen l kanmenm, li ta p dwe genyen l bon etandye e bon ou ka fè on tès e san pwoblèm.
Nan men kanmenm gon priz an chaj ki ta sipoze. Bon e. M gen m ap bay san jous kounye a pa gon jou. Ou ap bay san nan anus? Kòman ou pa janm te konn fè sa? Non m pat konn fè sa. Nan anus wap bay san?
Non. Devan?
Wi. Oh lala.
Alò na konprann anfèt kesyon kidnapin nan, na konprann sa? Na konprann sa hein? Bon madam m konprann ke w ap kriye men di Bondye mèsi ke w rete an vi paske gen de moun ki pa gen chans soti an vi ke yo asasinen. Yo bat mwen tou, yo bat mwen anpil.
Yo bat ou anpil? Oh yo bat mwen anpil, tout kò m se mak, yo bat mwen anpil, tout do m wi yo bat mwen. Poukisa yo bat ou? Poukisa yo bat ou? Men Mennad gen de fwa lè yo tout vini pou fè sèks avè m m pa kapab, m pa kapab, m pa kapab. Maten fò gen de, konn midi twa oubyen kat. Aswè ankò, se mwen menm ankò. Gen de fwa lè m santi m pa santi kouraj mwen an bat mwen.
Sa w ap mande, sa w ap mande jodi a? Sa w ap mande la kounye a? Ou bezwen Mwen dwe Mwen dwe Mwen dwe anpil kòb Mwen pa t gen kòb sere Mwen gen 2 timoun Mwen dwe Sa vle di se manje mwen konn fè tout afè m la Mwen bezwen m rekòmanse ankò Menm jan m te kòmanse wi Mwen bezwen rekòmanse ankò paske m te bwa balan m pa gen anyen Trè byen
Ok bon E Ou pa ka bay non w mèt kite non parese bay non ni nimewo telefòn ou paske pou an matyè de sekirite ou kapab jere w e pa gen pwoblèm e ou gen anpil kouraj ou gen anpil kouraj e ou gen anpil kouraj kontinye priye Bondye petèt ke wa va bliye anfèt moman sa yo ke w pase a li pap fasil. Men konnen ke Bondye ava fò ava baw fòs kouraj pou simonte donk moman difisil sa ke w sot konnen e ke wap viv la pratikman jodi a. Alò nou wè kesyon an Ou pa janm gen chans wè lòt mesye a?
Non, lòt mesye a, lòt mesye a li mouri paske li te di yon mo nan machin nan. Yo te vin fè l ap pale avèk yon moun. Apre sa m te vin pa janm pran nouvèl li men gen anpil timoun anndan kote m te ye, anpil timoun. Te gen anpil timoun? Anpil timoun.
Anpil timoun. Chak jou yo antre avè yo. Gen anpil timoun. Dayè gen timoun k ap kriye, k ap mande pou manman yo. E timoun nan se atè a yo mete l dòmi, li frèt.

Anben dakò, kouraj. Bon, e nan konprann kounye an? Hum. Èske nan konprann kounye an? Sa se yonn nan ka. Chita la, mon frère. Nou pral resevwa yon dezyèm moun ke yo te kidnape e ki pase wè nou. E vwala!
Istwa nou sot tande la a, se istwa veki. Yon moun, li te kapab sè nou, li te kapab manman nou, matant nou, mennaj nou. E nou panse ke se trè regretab pou yon moun viv reyalite sa a. N ap ekskize nou, nou konnen istwa sa a kapab deranje anpil moun. Nou te pran anpil prekosyon, nou te tande odyo a plizyè repriz, nou analize l, nou te pran di tan, nou pa t gen entansyon pibliye l. Men piske li konsène anpil moun, li konsène sosyete a, e sitou nan moman an, se youn nan sijè daktyalite, nou panse ke li toutafè jis pou chak grenn moun panse sou sa k rive an e ki sa k ap di, ki sa k ap fèt. Kote òganizasyon dwa moun yo ki toujou nan mikwo laprès? E nou panse ka sa a yo ta sipoze pran li an konsiderasyon. Non sèlman se yon malerèz, yon machann, yon fam dafè, yon moun ki ap chèche lavi, ki itil sosyete a, ki ap itil chak grenn moun nan kominote a paske se manje anpil nan kliyan yo se malere malerèz ki ap vann ki ap chèche lavi ke leta bò kote pal li menm li abandone moun sa yo ki se dè lese pou kont moun sa yo ke leta bliye egzistans yo nap ekskize nou yon lòt fwa avèk anpil sajès nou te pran du tan poun analizel li fè nou mal anpil. Li fè nou mal, li travèse nou jous nan zo, nan nanm, paske li te ka rive nenpòt nan nou menm chè entènot. E sonje abòne avèk kanal Enfo Lakay lan e ou pap regrèt paske nap fè anpil efò e foto ke nou itilize yo se de montaj ke nou fè yo pa gen anyen pou wè avèk dam nan. Nou ekskize nou yon lòt fwa ankò.